Nan video sa mwen esplike w konbyen tip de po ki genyen. Genyen 4 tip de po. Nan 4 tip de po sa yo, genyen po nòmal, genyen po sèk, genyen po mist e gen po gra. Mwen menm nan ka pa m, mwen gen yon po mist e gra an menm tan. Mwen pral esplike nou chak sa yo ki sa yo vle di jis pou ka konnen ki tip de po w genyen. Premye tip po w t genyen an se po nòmal. Po nòmal la gen moun nan w ap wè moun nan vizaj li toujou li sèvi a nenpòt bagay. Tout sa l sèvi pa janm ba l bouton, tout sa l sèvi pa fè l anyen, figi l pa gra, li jis lave vizaj li epi figi l rete konsa. Figi l senp, bèl. Sa yon po nòmal. Men dèfwa po nòmal la li konn mande idrate tou. Ou ap wè kòmsi li gen yon pakèt ti kòmsi pent ladan l. Li mande idrate. Sa vle di si w gen yon po nòmal, ou pa dwe idrate po w, ou pa dwe achte bon bagay pou sèvi. Nou konprann? Èske nou konprann? N ap note? Note. E genyen yon lòt po ki se po sèk. Ok? Po sèk la li menm, li se yon po wouch. Nanpwen po ki bay moun pwoblèm konsa. Ou lave vizaj ou, gen gen moun ki pase krèm, vizaj vizaj li stil rete sèk e kòmsi li kòman m te ka di sa, li pent oubyen li li pent jan moun konn di a li pent, li sèk anpil ou mèt lave vizaj ou, ou pase krèm, vizaj ou stil rete sèk men gen bagay ke ou ka itilize pou ka fè po ou vin ou ka fèl vini pa sèk ankò nou konn sa eeuh so li bon pou nou itilize bon pwodwi lè nou gen tip de po sa yo. Ann ale mwen pral montre nou sa se yon po nòmal nou wèl nou wèl byen m fin avèk foto m vin avèk videyo pou nou sa se yon po nòmal ann ale sa se yon po sèk.

Ok? On po gra. Sa vle di chak ti po sa yo gen bagay pou itilize. Apre sa gen yon lòt ke m pa mansyone twòp ki fè pati de po yo. Se yon po kòmsi po akne. Moun ki jis gen bouton k ap leve. Si nou vle l, fè m konnen. Ekri l nan kòmantè a. M ap montre w ki po, m ap mete ki pwodui pou itilize e kijan pou fonksyone avèk po sa pou w ka jwenn yon meyè rezilta. Yo jodi a nou vin pale de po sèch ok mwen vini avèk kèk pwodwi pou ou menm ki gen po sèch ke ou kapab itilize men avan tou mwen baw kèk konsèy kap itil ou pou ou ka mete an pratik avan ke ou kòmanse itilize pwodwi sa yo paske lap itil ou anpil premye bagay ou bezwen konnen ou bezwen konnen fòk ou bwè dlo pou idrate pouw. Par jou ou ta sipoze bwè 2 lit a 3 lit dlo pa jou paske lap itil ou lap idrate pow byen ok apre sa lòt bagay ankò li toujou pi bon pou itilize pwodwi ki fèt pou moun ki gen po sèch menm si ke ou bezwen konbat avèk po sèch ou bezwen itilize pwodwi sa yo ke yo fè egzakteman pou po sèch. Nan kad map pale map pale pou vizaj m pap pale pou po ni pou po tou li valab pou po tou men pwodwi m pral bay yo la se pou vizaj yo ye rete nan fen videyo a pou ka wè ki pwodwi m pral baw pou menm si gon po sèch pou l ka ede w ansanm avèk li gen yon pwodwi ki bon anpil ki son krèm an savon li pa genyen Ann di li pa gen, li pa gen, ou konnen lè ou benyen avèk yon savon, li fè anpil kim, li menm li pa fè kim, ok? Se konsa li ye. So, si w gen po sèch, se li menm ou ka itilize, l ap bon pou ou anpil, anpil, anpil, paske li pa gen savon ladan l. Li fèt an krèm, m ap met foto an la pou nou, nou ka wè li, pou nou ka achte li, paske li vrèman bon pou sa anpil. Apre sa, yon lòt opsyon m pote ankò, se opsyon an ba a. N ap wè foto an lè a. Li an ba a. Si w pa ta vle itilize likid lan, ou ka itilize l an ba. Ok? So, li pa gen pwoblèm pou w itilize youn ou lòt. Sa se pwodui sa yo mwen te pote pou jodi an paske pa gen anpil pwodui pou po sèk sou mache a paske genyen li ra pou moun gen po sèk. Men, e sa m jwenn yo, mwen pote yo pou nou. Apre sa, m bliye, son lòt krèm mwen tap pote pou nou, krèm ou ka itilize pou po sèch. Men foto an la pou ka achte l pou pase. Ou gen likid, ou gen krèm. Apre sa, ou ka jès konplete woutin ou. Ou ka nan menm mak sa yo wap jwenn tout rès bagay yo ke ou ka itilize pou konplete woutin ou. Apre sa, gon lòt bagay ankò. ki se yon lwil ke ou ka itilize nan nwit. Lwil sa, li vreman bon. Ou ka itilize l nan nwit selman paske li yon ti jan gra, l ap ede w ansanm avèk po sèch lan, li fèt 100% natirèl. Sa se foto a, si ou vle l, ou ka achte l paske li ede w avèk po sèch. Se te videyo.